Non pam se loveblank otreman di blackloy m envite w abòne avèk chanèl youtube sa si ou potko fè sa e si ou te deja fè sa mwen di w mèsi anpil jodi a mwen pral pale de vwayaj m pral pale de copa airline e si w renmen ide a m envite w ba videyo yon like e ou konnen jan nou te anonse l. Copa fè premye vòl li le 14 out. Depi le 22 mas, Panama te vin chwazi fèmen èpòt li yo pou vòl entènasyonal yo. Pou kriz kowona viris la, plizyè fwa yo anonse dat yo pral repran vòl yo plis pase 5 fwa. Men dat sa yo pat janm respekte. Yo pat janm respekte ditou. Men malerezman, kòd la resi kase. Copa fè premye vòl li. Ki kote vòl sa yo kòmanse? Vòl sa yo kòmanse de Sendomeng a Brezil. Sendomeng, Chili. E avèk anpil lòt peyi ankò. Moun ki te bloke deyò peyi yo, yo vrèman kontan e menm gen moun ki kòmanse vwayaje. Pandan w ap gade ti videyo sa a m ap enfòme w e konseye w li obligatwa fòk depi w ap soti Brezil pou ale Sendomeng oubyen Ayiti fòk ou gen yon sètifika entènasyonal kont lafyèb jòn. On moun ki gen yon viza touris nan men l, viza Brezil, k ap soti Sendomeng pou vin Brezil fòk Ou gen yon asirans de vwayaj. Si ou pa gen dokiman sa yo, w ap gen pwoblèm pou vwayaje, pou anbake. Fòk ou gen yon asirans de vwayaj nan men w ki di, ki kouvri nonm de tan w ap fè Brezil la. Yon moun ki gen Chili oubyen Brezil oubyen yon lòt peyi, si ou gen pou vwayaje, Fòk ou fè yon tès kowona viris. Si ou pa ta gentan fè l oubyen ou pa ta fè l, y ap mete w nan yon lin nan èpòt la pou w kapab al fè tès sa pou w kapab anbake san pwoblèm. Men li pi bon toujou tant ou prepare davans pou w kapab anbake san pwoblèm. Moun kap mande si yo gen rezidans Brezil yo kapab ale sendomeng san viza dominiken an ebyen non ou pap ka ale fòk ou gen yon viza dominiken viza dominiken an konsila li san paolo dokiman yo mande a son bagay ki vrèman fasil Li pa yon ti jan konplike pou kapab jwenn dokiman sa yo pou kapab pran viza. Men nonm de tan viza pran, l ap pran 10 jou, konsil la di. Lè m te rele konsil la, l di l ap pran 10 jou pou kapab jwenn viza dominiken an. Gen moun ki mande m èske yo bezwen voye paspwa jis Sendomeng pou yo kapab pran yon viza dominiken. Ebyen non, depi w Brezil, ou kapab fè l lakay ou san w pa deplase w. Ou jès man. Voye paspò pa koyòs ou moun ki ap viv brezil konn sa ap koyòs la epi ou voye paspò ale epi paspò lèl rive avèk tout dokiman yo epi paspò ap retounen vin jwenn ou avèk viza dominiken an pa egzanp yo ou moun ou kapab pase pa sendomeng pou vin brezil ou ka pran ayiti ayiti sendomeng sendomeng panama panama brezil Pa egzanp pou moun chili yo ou ka pran ayiti de sendomeng sendomeng panama chili sa gen ti vòl gen vòl lokal de ayiti e ayiti avèk sendomeng son seri de ti avyon ki pote moun yo ki pa ki pa chè ditou e sou pa ta vle pran kous bis kap pran yon 3 zèd tan pa egzanp pou rive santiago E ou kapab pran ti avyon lokal sa pou pi rapid, pou kapab fè vòl ou san kè sote. Pa bliye, depi ou ta bezwen yon biyè davyon, ou kapab ekri nou tou, pou kapab mande enfo. Ou bezwen yon asirans de vwayaj, ou bezwen vin yon ajan tòpòp pou veye minik telefòn Ayiti pou fanmi ou, ou kapab kontakte nou tou. E abone avek chanel youtube sa pou kapab jwenn plis enfo de vwayaj avek anpil enfomasyon nap pote pou ou avek e kijan pou vwayaje epi avek yon paket lot bagay anko. E si ou ta bezwen plis enfo ou kapab ekri nan komante a epi nap vin a yon video pou ou poun kapab esplike ou. pi byen toujou. Pou moun ki gen viza ki espire avan kowona moun ki te pran viza ki te vin bloke kowona te vin bloke yo oim poko di anyen nan sa pou l konn kilè l ap renouvle viza yo kisa y ap fè yo poko soti okenn dekrè pou yo ta di e m rete kwè ou pa pèdi viza se renouvle ou pa renouvle viza san kè sote e pou kapab vini Brezil. Map mande w abone avè chanèl sa pou w paka pou pa rate okenn videyo ke nap lage enfo sou vwayaj epi avèk anpil bèy konsèy ankò nap lage epi map envite w abone avè chanèl sa. Pou moun ki pa gen viza yo moun ki pa gen viza brezil la moun ki giyane anglè yo Pou ki an angle vòl yo poko kòmanse. Kopa poko kòmanse avèk vòl sa yo. Trè byento map fon lòt videyo pou m kapab di w kilè kopa kòmanse avèk vòl sa yo. Jodi a se la mwen kite nou avèk ti videyo sa a. Map di w mèsi anpil ou menm ki te pran tan w pou te gade videyo a. E m envite w si w potko abòne avè chanèl la m envite w fè sa. Kounya e nap re wè nan yon lòt ti video ankò pou n kapab pote plis enfo pou ou de vwayaj. Tchaw tchaw, non pa m se te Loveblanc otreman di Blanc Love.